Sa ka konfime pou ou lapolis fon bòt gen yon bandi ki rete atè. Gen 2 zam lapolis rekipere e gon lòt bandi ki gen tan kouri men li ala kon bout ponyèt. Pas nè yo kraze yon ponyèt misye a yon galil. Ki sa k pase? Ayiti vin tèlman frajil, m poko janm ka konprann kòman pou yon nèg santi l konfòtab pou l ap ankouraje oubyen sipòte bandi. Gen yon machin k ap sòti sou zòn Sent Antwàn k ap desann sou Poste Machan. Epi ki pral debouche sou Lali. Lè l rive nan stasyon an, ou konnen gen machin la, kamyonèt etsetera. Epi gon kamyonèt ki on ti kras anpeche machin nan pase. Tande, gon kamyonèt ki kòmsi ki bare wout lan, machin nan pa ka kouri desann ak fasilite. Paralèlman gen yon machin polis kap vin dèyè nèg yo selon enfòmasyon ke nou jwenn o nivo de la pnh. Gen yon machin la polis kap vini se yon BI, BI pòs machan ta sanble, ki ap vin dèyè nèg yo. Men yo pa janm konnen kiyès nan machin nan, sèlman yon machin ap vini. Nèg yo ki tèlman sispèk, Lè yo gade nan retwovizè a, ou tande sa chè Jan, nou di retwovizè e pa otwovizè, se retwo. Les yeux du conducteur par derrière la tête, msye pwofesè Eddy André wi, retwovizè. Lè nèg yo gade nan retwovizè a, yo remake machin polis la ap vin dèyè yo, epi yo gen difikilte pou yo kouri pase, san reflechi, 2 nèg desann yo ouvè bal sou machin polis la. Bondye t sove polisye sa yo. Nèg yo krabinen machin polis la kout bal. Tout kawoutchou machin nan sakrifye ak kout bal, menm radyatè machin nan pran bal. E Bondye sove polis nan, polisye yo, anyen pa rive yo. Nèg yo pa lach non. A nèg yo reyaji. Men, gon bagay fò nou apresye. Ta sanble polis nan Pòtoprens. yo kominike e yo mobilize. Sa di si w wè gen yon kout fèt sou lalu zòn Chandmas epi w wè l pase konsa, wi sa ka rive. Paske se yon peyi gangle, nèg sa yo lè y ap fè kou a ou pa, kòmsi li difisil pou gen kontwòl tout. Men depi w wè lapolis gen tan ba yon alèt, li ka difisil pou l travèse Chandmas pou l ale. Epi lè kout bal pete, Polisye nan pòs nan ti ko nan ti ti pòs machan an nè yo gentan mete yo sou men yo epi tout nèg ki nan blòk yo gentan aranje yo mete yo sou men yo kout zam fè mikalaw epi nèg yo goumen kanmenm m regrèt sa menn nèg yo goumen nèg yo gentan sove ak machin nan kout bal pete gon nèg ki pran on on bal nan ponyèt. Sa di veye lopital yo. Ede ann ede lapolis. Ann ede. E gon nèg la ponyèt misye men sa k rive yo pral kite l nan baz epi yo pral chèche yon enfimyè. Ou gen enfimyè tou wi ki pral ba yo swen. Misye pran yon bal nan ponyèt li. Sa di misye son nèg la ponyèt sa l ka pèdi l. Gon lòt nèg misye abiye tout m pa konn ki fanmi misye men misye an woz nèt pantalon misye woz misye gon bòt jod nan pye li ki byen sanble a bòt jojo a wi e son verite menm jan a bòt jomo a e misye gon bòt jod nan pye li m ap gade imaj la la misye gen yon pantalon woz sou li. On ti mayo woz. Li an woz nèt wi. M pa konn nan ki fanmi misye soti. M pa konn ki fanmi misye soti. Bon gade m wè. Misye an woz nèt kareman. Tout bagay misye an woz woz woz wi papa. Gade on pwoblèm mesye. Men misye atè a la a. Eeh misye an woz. Oh oh. Misye gen yon braslè woz nan men l tou wi. Oh oh. Oh oh. Misye gen yon braslè woz e blan nan men dwat li. Misye gon jacket rose sou li, on site rose. Misye gen on panta, on, on, on, kouman rele bay sa? Bay pa, on bon, on de tout fason, on pantalon. On pantalon rose, epi l gon on, on, on, on boxer sou li, t gen lè se tami. Eh, epi misye la bòt joni nan pye l rèd. Rèd. Eh, misye abiye pou tout kòb li la, wi. Epi, misye tonbe. Hein hein menm jan bòt jojo a wi Sébastien ap gade misye atè la misye tonbe la pòs machan donk la polis fè kou sa youn nan nèg yo tonbe gen 2 9 milimèt ki rekipere e malerezman machin nan gentan kanmenm chape pou li. Mesye nou pa m pa fin renmen li. Paske si nèg yo jwenn machin sa yo tap jwenn gwo manch long ladanl paske gen lòt nèg nan machin nan kap pete bal e bal ki tire sou machin pnh lan se pa nèg a 9 milimèt li ye. Donk ann imajine ke la sosyete lè w ap viv nan yon peyi konsa. Polisye pa an sekirite. Imajine ke nèg sa yo pa t menm sou operasyon, yo pa konn sa k t ap pase, jis yon machin k ap sikile. Nèg yo annik remake gen yon machin polis dèyè a, yo desann, yo pete bal. Ou pa wè se yon peyi kanibal? Nèg yo pete bal, se yon peyi kanibal wi. Alò pou yon nèg kounye a dekouraje yon inisyativ pou pwoteje yon komisè k ap bay bon sèvis? Son donasyon nap fè pou travay komisè gouvènman an. E kòmsi m te ka fè misye kado yon plak donè. Donk moun nan dyaspora ap rekonpanse misye pou sèvis lap rann nan depatman an. Par le byè de sa nou inisye. Kidonk nap fè misye kade kado yon machin pou l fonksyone. An kwa sa deranj? Bon di Privert a di, eske sa deranj? Anne Blofè Bonsoir à vous.
Shabbass Bondye benim Sa ka pase lakay la pa dout.
Youn nan zam yo sezi nan men nèg yo se zam pnh li ye. Humm. Youn nan. Youn nan zam nèg yo gen machin, nèg yo gen radyo kominikasyon tou tout bagay. Youn nan zam yo se zam lapolis. Kounye a pa etonan gen dwa e polisye kounye a ou gen bon fòk yo kanmenm al analize zam nan pou wè e ki petèt polisye te viktim anba men yo oubyen eske se kèk polisye an fonksyon tou. kap prete nèg yo ti bagay paske peyi sa vin tèlman difisil li mande n tan pou n konprann peyi a e Marie Kimberly peyi sa tèlman vin difisil li mande n anpil tan pou nou konprann peyi sa antouka bravo lapolis men m pa fin kontan e nèg yo pat dwa soti la menm a mesye e vre nou pran grenn nèg men n te ka pran tout. E machin sa pat ka epi tou la polis bon nèg yo nèg yo menm yo tire nan kawoutchou machin pa nou kòman pou nèg yo gen kòman pou yo menm nou pa gentan krabinen machin sa nèt pase mwen m bezwen kon klè gon zo reken ki depatcha kout bal men eske se machin pa nèg yo oubyen machin la polis li ye. An mon BB 77 wi 834 ou wè machin pa nèg yo Ay gon poli sa se polisye ki te nan ba la di ma nèg machin nan kouri a di fòn klè sou sa pase kou sa se pa gen kou manke dè premye aksyon mesye se eklate kawoutchou machin nan m tou ba nou sa kòm teknik depi w nou remake n nan kou sa w premye bagay nou fè eklate kawoutchou machin nan e pa gen blag fò n aprann tire tou m gen enpresyon bon peyi a vin